Fòk nou konprann ke jounen jodi a administrasyon an lage nan yon politik e kwense, fè dè chanjman pou rann li bokou pi difisil kezwa pou fè aplikasyon, pou repons mwen. Se yon veritab batay. Fò ou konnen kijan pou fè dans sa a e fòk ou rete enfòme. Sa vrèman enpòtan. Jodi a se 23, pa bliye ke pa egzanp depi yè 21, gen yon bann bagay ki chanje nan an matyè de jan pou bay repons. Jounen jodi a, Nou konnen pifò moun se azil ki gen ki gen azil pending, sa ki fèt moun ki pèdi tps yo rete sèlman azil pending. E nou kapab konstate ke e y ap rele anpil moun pou entèvyou e depi yè ki sa yo tou si ou mis entèvyou a jeneralman ki jan nou konn ye lè w mis entèvyou a se yo menm ki ekri w ou konprann yo ekri w yon lèt yo di yo pa wè w donk ou gen 45 jou pou bay, pou just pou mande yo, pou pou fon ekskiz, e pou mande yo pou reschedule yon entèvyou pou. E men depi, depi vandredi pa gen bagay konsa, yo pa dekri, yo pa di ou anyen, se degaje ou demele ou, se ou pou konnen, depi ou miss li, yo te konn pale de 45 jou, ou gen 10 jou, ou gen 10 jou sèlman, e pou gen tan ba yo repons. Èske ou konprann? E se parèy a nenpòt bagay, m pale de mis entèvyou, se parèy si ou menm tou ou ta mis sa n ta rele yon bayometrik. Ok? Donk, sa vle di ki sa? Pli ke jamè, si ou gen dosye nan imigrasyon, fòk ou ap suiv li, fòk ou ap suiv li jisteman pou konnen e ki jan ke l ap mache. Yo, lè yo fè l konsa menm, se yon fason jisteman e pou yo kapab fèmen yon bann case, fini avèk yo epi voye yo nan kou, fini avèk yo bokou pli rapid. Ou konprann? Se strateji, se sa ki strateji a. Èske ou konprann? E mentnan, e nou kapab di se, se, se menm lojik la tou, pa egzanp, lòske jounen jodi a, lòske wap fè yon aplikasyon kèlkonk, ke se swa yon I-130, yon Adjustment of Status, yo di w ke dan le pase, yo te konn voye sa nou ta rele yon Request for Evidence. Yo di w li pa otomatik pou yo voye Request for Evidence la. Sa vle di ki sa, lè wap fè yon aplikasyon pou premye fwa, fò w pran swen, tout sa nou ta rele document required yo pou bay yo, donk le fè ke w ka manke youn ladan yo, gen dwa tout, yo tout deny. Nan yon tèm sa pou konprann, gen mwens espas pou erè, gen mwens espas pou koreksyon. Èske ou wè sa n ap di w li a? Yo vin bokou plis strik. E se sa a pou konprann. Ou konprann? Donk, fòk nou suiv update yo, fòk nou konprann politik yo. E se sa ki rive tou pa egzanp de seri de moun ki nan domèn dwa ki avoka. Te konn abitye fè yon bagay, Moun, m ap pale de moun ki mennen kliyan an al abatwa yo, se sa te konn abitye fèt vrèman lèske moun nan gen òd deportation pou al nan uscis avè l epi li soti sen e sof, m ap pale de moun ki gen final order ok, men fòk ou konnen ke sa pa ka fèt jounen jodi a ou konprann, donk fòk ou prepare jisteman fòk ou enfòme bou pli ke jamè E gen yon gwoup moun konnen k ap soufri tou, se sitou moun ki fè kat travay, m ap pale de moun ki renouvle kat travay mezanmi pou azil, men m konnen gen moun ki gen 18 mwa, moun ki fè kat travay tou anba rezidans difisil. Lese m di w ke ou ka chwazi fè yon mandamus, paske m konnen travay la se sa ki esansyèl, si w gen kòb la ou ka fè yon mandamus jisteman, piske yo sipoze ba w kat travay. E by the way pou lòt moun ki gen kat travay azil mwen wè ak ki map fè yon manda mista 500 dola m tou ba nou li ok bon banm tou ba nou sa e di misye ap fè yon yon manda mis kote ke lap pran sorry guys kote lap pran sorry sorry guys kote sorry guys e sa sa banm la waw waw yon bagay ki moute la wi guys hold on hold on give me a second ok ok sorry Um, bon mute sa. Yeah, so guys, so wi, euh, pou anpil moun kap soufri ki gen kat travay vre gen zan, euh, nou genyen Kim, siman nou konn Akim pase li trè li trè li trè konu online. Ok, e li genyen mandamus lap fè la. 500 dola sèlman l mande. M panse ki se youn nan meyè, ou pap ou pap jwenn yon manda a misye a pri sa. Bon, lè wap fè yon manda a misye pou kont ou, l koute w twò chè. Misye ap fè yon manda a misye spesyalman pou kat travay. Paske ou bezwen kat travay la, ok? Se ou menm ke kat travay yo te sipoze ba ou li, ou pa konprann ke wap soufri e ou bezwen l, ok? So, paske al fè yon manda a misye pou kont ou, lap koute pi chè, konprann? Lap koute. Donk sa se yon opsyon. La m ap pale pou moun, pase menm pou USCIS ba w kat travay jounen jodi a, m ap pale de kat travay azil premye fwa. Pase kat travay azil premye fwa, plis ou mwen, yo, yo, pase pa bliye ke lalwa fè yo obligasyon fòk yo bay kat travay la nan 30 jou. M ap pale de azil premye fwa. Plis ou mwen nou kapab di sa mache sofa lòske moun yo fè aplikasyon kat azil premye fwa. Men sa ou tande, renouvle kat travay, mezanmi, ou konprann? Renouvle kat travay oubyen fè kat travay anba rezidans, se yon veritab kalvè. Tout sa patisipe nan kisa se kreye difikilte, difikilte pou ou menm, ou pa konprann? Pske si ou pa ka travay, konprann, kreye difikilte pou de seri de moun, kòm li pa ka di l ap koupe, menm jan l annik pèt li koupe ti piyès, si yo te kapab, yo t ap annik di m ap koupe azil, ou konprann? So, kòm li konnen se kat travay anba azil la, Donk lè pou l ba ou li, sitou n ap pale de renouvèlman, se yon kastèt chinwa, wi ou kapab fè yon mandamus e pou yo ba ou l, ou konprann? E se parèy pou jounen jodi a pou Immigration Court, gen de seri de moun dan le pase, ou al yon premye fwa, yo tande w, ou al yon dezyèm fwa yo di w pa, ou konprann? Lè w al devan jij plizyè fwa yo di w lè w pa ale avoka yo ba w plizyè chans. Men sa pou w konprann jounen jodi a, Map pale de indi, map pale de mastè wi, map pale individuel li wi. E ou vini yon premye fwa an ou pa ale avèk avoka, sitou pou individuel li wi, yo ka baw chans. Men yon dezyèm fwa zanmi pam, yap tou deside. Èske ou konprann? So la map pa, m sitou ap pale de seri de moun an ki gen sa n ta rele individuel hearing. Lè nan immigration court pap li gen 2 hearing, gen mastè hearing epi ou genyen sa nou rele individual hearing ok guys donk tande tande li vreman enpotan jan nou di a pou ke anfèt ou menm ki genyen yon sitiyasyon tanporè swa ou gon azil pending fòk ou konn sa kap pase fòk ou swiv evolisyon yo sitou pou azil pa bliye ke gon koze frè pou peye chak ane E mwen konstate, jounen jodi a, preske pi fò moun mal gade lè dat la rive yo pa wè anyen. Yo pa janm resevwa anyen, si yo pa resevwa anyen, sa son lòt pwoblèm. E entelijaman, advice map ba ou, pa konn kilè kap fè paw la 1 an, mwen m ta konseye pou tout moun, depi dat ou rive, ou al eseye peye ou pa peye, sistèm lan pa ba li, fè yon klik dwa, print li, print li, save li, fè kòmsi ou pral print, save li, epi upload li nan sistèm lan. Se yon fason pou moutre ke ou tal dèyè peye e ke se yo menm. Sa map di w la la, e pa mwen k di l non. Se des advay ki vini de la part de ASAP. ASAP, dayè ou pa ka, si yon moun ou gen yon azil ou ta sipoze konn sa k rele ASAP. Se youn nan pi gwo òganizasyon k ap batay avèk moun azil. Se Asylum Seeker Advocacy Project. Donk pou tout moun ki gen azil, m konseye w al sou wèbsay yo a, anrejistre kòm yon membership, sèt ensi ke wap kapab jwenn tout update, tout sa kap di, ou konprann, so, vle di gen anpil bagay wap gen pou wap veye la, èske ou konprann? So, la map pale tout moun ki nan sitiyasyon tanporè yo, yon moun ki sou azil la, wap veye kilè dat rive pou peye, e wap veye jisteman e dat entèvyou, bon, sitou pou ou menm pa egzanp ki poko fè kat travay premye fwa, nou vle raple w ke ou rate fingerprint, sa sa vle di, Ou gentan bloke clock time ou. Lè n pale de clock time nan, tan ki pou fè w 150 jou a. Ou rate entèvyou, ou bloke clock time ou tou. Ok, se sa ou met nan tèt ou. Donk ou pa gen enterè rate youn. E sitou ou menm ki bezwen fè kat travay aprè 150 jou. Depi ou rate youn, tan an kanpe. Li pral redemare se lòske w al refè fingerprint sa a oubyen lòske w al refè entèvyou sa a. E gen de seri de moun sitou ki sa k pa swiv yo, non sèlman yo rate fingerprint, yo rate entèvyou, yo rate yon bann bagay epi jiskaske yo rive nan kot yo depòte yo. Èske ou konpran? So guys, m swete ke nou konprann sa n ap di a. Li vrèman enpòtan pou nou rete enfòme, swiv dosye nou e ot pou nou kapab reyaji. Donk m swete ke konsèy sa yo ya itil. Se te yon plezi, nap kontre nan lòt video, pa bliye pou w follow paj tout paj nou yo e subscribe pou w kapab jwenn tout dènye update ke nou toujou pataje avèk ou. Se te yon plezi, pote nou tout byen.